Epi men men lis lan guys. So sa se tout machin ki nan ki nan vaking nan net. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So gen 6 nan chak ranje. 6 nan chak ranje. Yo machin yo anpil li guys. 6 nan chak ranje. So what's up guys. So jodi an la nou fek sot achte machin sa la. E mbral rive lot bo a pou m ka moute nou konbyen machin ke m gen guys. Nou nan zoo world Tarzan la guys jan ke nou tout konnen li deja e so mache ti machin sa la m kwè sa e dènye machin map achte nan video sa guys so m pral moutre nou on koze on lòbèy men ni guys jan nap gade la bro fon ti move fon ti move jan nap gade la guys so tout machin nou wè la yo nèt se machin mwen yo wi. Tale yo guys tale tale banm fin pake banm fin pake. Alright guys si nou wè nap brik nap map brete guys na padone mwen so jan ke nap gade paking sa la guys tout sa nou wè nan paking la la net e machin mwen um, avan tou ban mwen ban mwen rale telefon nan m ka konfime sa pou nou guys e na vale nan telefon nan la nou vale nan um garaj epi men lis lan guys men lis lan so tout machin sa yo nèt e pou mwen guys nou wè lis lan esi nou wè lis lan si nou wèl dim si nou pa wèl tou dim so sa se lis machin nan guys ki rive la so sa se lis lan nan telefòn nan sa e jis pou konfimasyon konnen n pa fè rimè. Sa son riv sa son kòvèt sa son on ferari sa li menm m pa menm konnen l menm èske n wè guys so s on bagay konsa l ye m toujou m toujou renmen achte anpil machin gen anpil moun ki pa konn poukisa but m panse moun pou ki konnen rezon ap konn rezon an but machin prefere m guys se bugatti jan n ap gade sa la guys. Ayy machine preferem. So yeah nou gen 1 de sè peti sa yo la epi lot lign nan anko guys e tout sa yo net tout sa yo net se pou mwen guys jan nap gade a la m gen m gen m gen m pa gen trop machine ou konprann m pa gen trop machine men m gen kelke grenn pou m vire. E si yon nèg pull up nan CD an tou ak ti machin sa m pa rayi sa menm non. Gad fòm kòstòm li gade Lamborghini sa guys tèlman rapid Epi nou gen limouzin guys lè nou vle pull up sou youn nou konprann sa n ka nou konprann sa m di nou an m ka jis pull up sou sa etc So guys machin yo pa anpil. Ay ay patnèm Lodji la kap distrèl nan machin la e ye guys machin yo pa anpil guys so nou pral pake tout ansanm avèk mwen la guys nan video a konnen n pa fè ri mon ti video byen senp m te pote ban nou guys so si n vle na kontwole na wè konbyen machin e m gen guys but bay yo anpil m pa kwè map ka Toulé yo. Kay Ferrari an menn. Ba a pase nan pòt sa non. Ba a pase nan pòt sa, pòt lan, pòt lan kwense. Yo, get out of this car bro. Aba misye pa vle monte nan machin nan la menn. Ok guys, bom bom pran, bom pran kèk lòt machin pase. Get misye. Pa gen espas menn, machin yo twòp guys, machin yo twòp. Ok m pa kè sa n So nap fè espas petit a petit guys Poun ka pake tout machin yo guys Pase yo sa se tout on travay li ye Sa se tout on travay li ye guys Antouka si n konn on nèg ki gen plis machin ke mwen guys Met non l nan kòmantè a ou konprann sa m di w lan Epi na gade pou n wè sa na fè guys. Na gade pou nou wè kisa na fè. Eske nou sipoze òde plis machin. Machin pòt leve tout bagay nèt. An ale guys an ale an ale an ale an ale an ale. Na pake tout ti machin sa yo la guys. Men ouch machin sa twò rapid men. Woo e pa sa m tap fè non men.

Koulè tout dimansyon e yon nèg ki poulòp nan vil la ki bezwen byen vire. Ou tou konn kote pou vini pou m pran ti Rolls Royce sa. An atandan, pase m bezwen fè rapid la gayen son pwoblèm wi lè w gen anpil machin. Lè w gen anpil machin son pwoblèm gayen. Pa genyen son pwoblèm, gen an twòp son pwoblèm ankò. Pa rayi ti machin sa non. Aswè a kot misye al kanpe. Kounye a ou frape l wap tande w move nèg. Guys, m bezwen, m bezwen. M bezwen yon m bezwen yon yon mekanisyen pou ki edit um, tout machin yo net pou mwen guys, sa e limousine nan. Ay limouzin nan lèn pran lari an bòs nou ba yon moun kondi sa pou nou met dèyè a nou menm nap bwè nap bwè kremas nou eee machin sa mpa fin renmenl non bòt pòt anlè ou konprann un de ces petits hein gad yo machin yo bokou machin yo bokou guys. Machin yo bokou menn. Men machin nan. Machin sa vann chè wi guys. Machin sa nap gad la al vann chè. E mwen k di nou veye m di nou kwè m. Yo machin yo bokou, machin yo bokou. Nou gen machin pou nou ta prete moun nou il toujou la. Ayayayayayayay, gade machin, gade machin. Gade machin, gade machin, guys. Yo tout non sel met. Yo bay kadilak sa menm non. Bay kadilak sa menm non guys. An tou ka. An pake yo, an pake yo. A on Lamborghini truck ki bo kote mnen la. Yat machin yo rapid men. Sak fè mwen machin bay men. Wi majorite majorite sa m gen yo e machin plat wi guys. Et kote pou m pase la m ka bon m komanse anle paske m wè e m pa ka m pa ka vreman jwenn yo men. Guys la di m nan komantè a si n panse mwen gen twòp machin ou pa e la di m sa n panse guys. M pran pou m pran bò sa pito guys. Yow machin yo anpil menn. Gon lòt Ferrari bò kote m nan ankò. Map tounen vin pran. Sa yon Lambo truck guys. Nou gen tout machin nèt. So se nan Zoo World depi w bezwen gen machin sa yo guys. Ou konn kote pou w pull up. Sa ka rive ou pa ka gen kantite m genyen an. Ou byen sou travay di tou sa ka rivew ka genyen li but antouka yow e guys nou achte machin sa yo cash nou pa achte yo kredi konn sam di w la nou konnen m pa fè rimè bò isi an m pa bay ti machin sa non but koulè jaune koulè vert lan m ta retire men koulè vert lan pou m retire sa.

Etan di m sa a. Yo, ay Bugatti guys, ay machin prefere mwen. Mak la, gen lwa pa model sa men. Yo, ay machin prefere mwen guys, mak sa nou e la. Damn bro. Yow machin yo anpile guys machin yo anpile machin yo anpile e yo chak gen ki pa bel menm jan yon lot bon yo chak gen patikilarite yo chak gen patikilarite yo oui. nan ale mon ami nan ale ba etan Eee Bugatti sa m genlè pa pake l non Genlè ap kite l la pou m sote avè l aprè Epi m ap pake rès yo Sa yon Lamborghini li ye guys m pa konnen non Al di m nan kòmantè yo Bon n preske fini n preske fini n preske fini guys Nou ret 5 machin selman Pou nou pake Apre sa Nou pral fè lari an la Nou ret 5 machin selman E guys, gon bagay, m gen machin ke m pat rale, machin ke m te gen bay andan yo, m pat rale yo, m te jis rale, m te jis rale sa ki vid. Epi gen anpil nan yo tou, m te kachte yo. Kon sa m di lan, gen m te jis pat te rale, paske yo gen bay andan yo. Kay machin spò wi. Ayayay. Depi sou vitès la n kapab wè sa guys. Pake pake pake pake an ale. Ok guys nou ret 2 machin sèlman. 2 machin sèlman. Sa m se di la. Sa di zo? Sa di zo?

Ase. Ay. An tou ka guys. Si nou konon nèk ki gen plis machin ki mwen. Bal love la nan komante yo. E pi tou. E. Nadim. Oh non kon bagay pou moute nou guys. M baka ale kon sa. Kon bagay pou moute nou. Kon bagay pou moute nou. Pou moute nou konbyen machin. E ki nan ki nan parking nan. Konbyen machin gen nan parking nan. So nou pral la nap peze E. E pi men men lis lan guys. So sa se tout machin ki nan ki nan parking nan net. So 1 2 3 4 5 6 So gen 6 nan chak ranje. 6 nan chak ranje. Yo, machin yo anpil wi guys. 6 nan chak ranje. So, nou kapab wè, nou kapab wè. M pa gen twòp, m pa gen twòp guys. 6 nan chak ranje. So, n a kontwole l la wè konbyen l gen guys. E m gen machin ki deyò toujou. M gen machin ki deyò toujou. Tako Bugatti sa. Yon ti machin ble klòt bò sa la. Yow one pull up nan Bugatti a menn. Yow guys ba yo anpil si n konn on nèg ki gen plis machin ke mwen banm briyan epi ekril nan kòmantè a ae Bugatti ae 1 de sè peti yo guys ae yon nan machin prefere mwen you know